Salut tout moun kòman nou ye mwen espere nou anfòm e alò sa fè lontan mwen toujou jwenn doleans moun kap esplikem ke yo achte machandiz yo swa sou amazon oubyen sou alibaba machandiz sa yo remèt li a yon tranzitè lokal pou potel pou yo an ayiti e pwodwi sa li pèdi e lè yo eseye antre an kontak ansanm avèk moun ki te responsab pou te pwodwi pote pwodwi sa pou yo a e moun nan pa ekri yo ankò, moun nan fèmen sou yo. Sè ke mwen menm mwen toujou trè prudan nan sans sa pou m pa al refere moun, nenpòt tranzitè lokal pou al pou fè, sitou moun k ap achte sou Alibaba yo, pou e pote pwodui pou yo an Ayiti. Se vre li t ap koute nou, l ap koute nou yon ti jan pi ba lè nou itilize yon tranzitè lokal, men dèfwa konn gen anje, an nou di pwoblèm ki konn gen ladan yo sèke se lè ou fè yon defisi. Defisi a se kòman? Kolyen an ka pèdi, pase menm nan men DHL, machandiz konn pèdi nan men DHL, machandiz konn pèdi nan men UPS, machandiz konn pèdi nan men FedEx, e menm jan tou, machandiz la kapab pèdi nan men yo. Men, an nou, an nou fè bon sans nou travay. Imajine w, yon moun ka kòmande yon ti, yon ti package, ou wè ti package lan se yon ti bagay tou piti, men ki kapab koute 6 a 700 dola ameriken. an nou di se yon ti bagay ki ka petèt peze an nou di anviwon anviwon 6 a 7 kilo men e vre li piti men li chè vwala ke an nou di machandiz sa ta rive pèdi swa nan men yon tranzitè entènasyonal tankou swa DHL, Fedex e Amerijet oubyen e UPS.

Pouvi ke transite a li menm li gen tout enfòmasyon de package lap pote a, otomatikman package sa pèdi, transitè a lap remèt founisè a kòb li. Lè l remèt founisè a kòb la, founisè a li menm li gen pou devwa swa revoye yon lòt machandiz pou ou, oubyen retounen w kòb ou, tou depan de Kòman kondisyon nou ye? Enben, e si tout fwa, an nou di, e an nou di e ou moun, ou kòmande yon machandiz, e nou wè deja nan videyo pase yo, e m ap kite lyen an anba deskripsyon videyo sa pou nou wè, pou nou, e mnou wè avèk mwen kòman ou kapab e diferan tèm ki gen lè wap achte a lentènasyonal ou gen DDP ou gen DPU ou gen DAP ou gen EIXW ou gen yon pakèt tèm sa vle di chak tèm sa yo se de kondisyon pouw pase ansanm avèl an nou di otomatikman an nou di yon moun kap itilize tèm DDP DDP a, se di founisè a, m ap achte sa nan men w, men ou responsab pou w ban mwen l nan baryè lakay mwen. Ou konprann? Ou responsab pou w ban mwen l nan baryè lakay mwen. An nou di founisè sa a k ap pote, an nou, e alò, founisè a li itilize yon tranzitè, vwala ke pandan tranzitè la menm swa rive ann Ayiti oubyen rive Etazini, swa vòlè ta pran koli sa nan men l, sa se koli founisè a ki pèdi, se poko pa w la, pase pa w la ou menm e kontra founisè a fini ansanm avèk ou, se lè li remèt ou l nan pwen ke w te dekri ba li a. Ok, kounye a an nou pran egzanp yon moun ki di l ap voye yon koli bay yon tranzitè ki Etazini pou pote pwodui a an Ayiti pou li. Vwala ke ou fin fè akò ansanm avèk tranzitè a avèk founisè Alibaba, swa li itilize UPS oubyen FedEx oubyen DHL pou l pote pwodui a pou ou Etazini. Lè l rive, li livre l nan lokal ke w te ba li a, nan adrès ke w te ba li a. Lè l fin livre l nan adrès kote w ba li a kounyeya, la li fini ansanm avè w. li fini ansanm avèk ou, paske se adrès sa ou te ba li, e adrès sa ou te ba li pou l livre l. Kounye a, si tout fwa, ou menm, ou gen yon moun ki Etazini, ou fè l livre l lakay moun nan pou ou, kounye a moun sa li menm, li ka pran l, li pote l nan yon tranzitè lokal, e lè sa tranzitè sa, moun nan menm, l ap resevwa yon resu nan men tranzitè a, pou apwouve ke li resevwa yon koli e ki koute tan kòb, enben lè sa ou menm, si tout fwa koli sa a pèdi nan men e tranzitè sa, ou gen tout matyè nan men w, swa moun ki lòt bò a kapab fè pouswit penal yo nan men w. Lè sa pa gen afè fèmen telefòn sou ou pase se pa yon se yon bagay ke w te pote l nan yon biwo. Sa lè sa ou gen posiblite ou ka fè yon demach jiridik e kont tranzitè sa. Men, rete lakay ou, pa konn okenn enfòmasyon de yon tranzitè, kòm ou tande moun pale de li, ou voye pwodui w ladan l konsa, lè konsa e sa li vrèman gen pyèj ladan l pase mwen resevwa anpil anpil anpil doleyans nan e nan domèn sa, se sa k fè mwen vle pataje sa avèk nou. Alò, si tout fwa yon moun ou petèt ap eksperimante nan domèn nan, mwen konseye nou itilize yon tranzitè entènasyonal lè sa nou konnen founisè a e founisè a e annafè avèk nou pou jiskaske pwodui a rive lakay nou, nan destinasyon final kote ou te bay adrès la. Men apa de sa, mwen m ka toujou nou mwen ka toujou konseye nou itilize yon tranzitè lokal men a kondisyon ou gen yon moun kap resevwa machandiz la pou ou Etazini, e lè moun sa fin resevwa l pou ou, lap angaje l pou l pote l bay sèvis transpòtè a, oubyen tranzitè lokal la jan n te kapab rele a, lè sa ou menm ou gen bagay nan men w deja tout moun ala mèsi ala pwochèn nan yon lòt video pa bliye abòne avèk chanèl la pou w kapab ede fanmi an grandi mèsi.